Bonjou ou bonswa tout moun, kòm nou tout konnen jounalis Liliane Pierre Paul kite nou nan mwa jouyè ki sot pase la. Liliane Pierre Paul ki se te yon modèl de konviksyon, yon moun ki batay jiska sa mò pou defann konviksyon li, pou defann pwendvi li. Pou rann omaj ak gran jounalis sa, gran ayisyèn sa, Platfòm Ayiti Memwa e Sosyete ap retounen sou youn nan emisyon Liliane Pierre Paul te fè lè li te nan radyo Ayiti. Emisyon sa rele Espas Lib e li te prezante edisyon sa nan ane 1990 yo. Pou nou pli presi, emisyon sa te prezante nan mwa me 1990, nan epòk Madam Ertha Pascal Trouillot te nan tèt leta kòm prezidan pwovizwa. Liliane Pierre Paul te mennen yon entèvyou avèk Irène Ridore ki se te premye fanm ki te nan tèt meri Pòtoprens epi avèk minis zafè sosyal nan epòk la ki se te madam Claudette Werlé sou kestyon fanm ak pouvwa. Se te yon emisyon ki te long anpil poutèt sa nan videyo jodi a n ap prezante w premyè pati emisyon sa N ap envite w gade li jiska lafen, yon fason pou w ka byen konprann reyalite fanm ak pouvwa ki te genyen nan ane 1990 yo ann Ayiti, epòk se te yon fanm ki te nan tèt Leta pou lapremyè fwa.
Mwen kontan anpil jodi a pou m kapab prezante nou yon lòt fwa ankò emisyon Espas Lib ki se yon espas ke Radio Haïti kreye pou l kapab abòde yon seri de sijè ki laplipa di tan aktyalite a pa gen tan pou l chita pou l pale de li. Nou te fon ti kanpe akoz de yon seri de difikilte ke n te jwenn men nou rekoumanse la jodi an. Nou espere ke n ap la pou bon bout tan ankò avèk ou nan Espas Sab kote n ap gen pou n abòde divès kesyon avèk aspè nan lavi peyi an avèk lòt bò dlo k kapab enterese w. Jodi an n ap pale de fanm ak pouvwa, se sou sa emisyon an ap chita. Se premye fwa nan istwa peyi Dayiti gen tout fanm sa yo nan gwo pòs sa yo. Yo pa anpil se vre, ou kapab konte yo sou dwèt men w, men kanmenm li enpòtan pou w fè yon ti chita sou kesyon sa pou w gade tout aspè ke l kapab prezante. Nou pa janm gen tout fanm sa yo sou pouvwa e nou pa janm gen fanm ki ap dirije peyi nou. Kidonk 13 mas 1990 se yon gwo dat pou plizyè rezon nan istwa pèp ayisyen an. Se yon dat tou ke y ap retni, patikilyèman lefèt ke se yon fanm nan jou sa ki te pran pouvwa a. Se pa nan eleksyon, men tout moun konnen Ki sa ki mennen Madam Ertha Pascal Trouillot sou pouvwa a? Kidonk, kit yo rele l Ertha, Suzi, Iva, Klodèt oubyen Irèn, yo tout yo gen gwo desizyon y ap pran, nan prezidans, nan konsèy deta, nan konsèy elektoral, nan meri avèk nan afè sosyal. Malerezman, nou pa reyini tout senk medam sa yo bò mikwo nou pou n ta kab debat avèk yo nan tout aspè ki enterese n nan kesyon fanm nan. Men, jodi a, nou gen 2 reprezantant yo, si nou kapab pale konsa, se Madam Claudette Werlé, ki Minis Afè Sosyal la, avèk Madam Irène Ridoré, ki Majistra Pòtoprens lan, ki yo menm pral chita la a nan espas lib, de fason vrèman detandi pou nou abòde tout kesyon nan afè fanm nan. Fanm ak pouvwa. Claudette Reullé, Èske w opouvwa? Bon, e santi ke w opouvwa, bon, e m pa ta di tèm nan konsa. Bon, se vre jan w t ap di a ke, bon, sikonstans yo fè ke koulye a m okipe wòl minis la, donk sa vle di ke gen desizyon k ap pran ki enpòtan pou peyi a kote m patisipe. Men m pa ta kouri di konsi se fanm ki o pouvwa ou wè se pa se pa vre selon mwen ou wè. Eske fanm yo se arebò pouvwa yo ye daprè ou? Bon e m pa ta di yo arebò ou twouve ke gen dezoutwa kòm ou di se gen kèk esepsyon e kèk fanm ki ki nan ki nan asyèt la tou men nan sans sa a Si w gade byen, chak kote yo, s on grenn fanm ki genyen. Donk, lè sa a, alòske si w ta gade popilasyon peyi a, se prèske mwatye mwatye, e okontrè w tou gen plis fi nan nan tranch laj nou genyen an, gen plis fanm pase gason. Donk, nan sans sa a, si w ta vle respekte bay yo byen, nòmalman, ta bay la ta sanse bat yon lòt jan, ekilibre yon lòt jan. Donk, se klè ke nan chak nivo yo, Sa vle di, donk o nivo minis ou byen nan nan konsèy deta epi koulye a nan kep, nan chak ou twouve yon fi. Men ou pa ka di ke se fanm ki o pouvwa, nou pa ka di ke kòm fanm vrèman nou reprezante e tout nasyon an e ke nou repanze reprezante l byen. Men èske se yon bagay senbolik kòm se yon fanm ki ap dirije gouvèlman an e vrèman tout moun remake nan chak bagay enpòtan yo, yo nonmen yon fanm. Èske se yon fason pou make ke Fanm yo yo la tou ou byen ou kwè se yon volonte ki vle fè fanm nan pran responsabilite politik? Bon e pou diw byen Liliane m vrèman pa konnen e m pa kwè ke se senpleman yon aza men pèsonèlman m byen kontan ke a tout nivo sa ke gen fi sa son bagay ki klè m panse ke se trè byen ke l trè enpòtan e sa ke m panse ki trè byen tou Sè ke nou t gen nouvote sa ke gon fanm ki o pouvwa. Wè, deja lè Camille Décilaire te prezante kandidatur li, m panse ke li te deja montre yon ke fanm kapab nan plas sa tou. Donk koulyè a, bon yon seri de sikonstans fè son fanm ki o pouvwa e li trè bon e li pa bon sèlman pou Ayiti non, menm pou lòt peyi paske m rankontre de moun ke o Zetazini pa egzanp kap di men menm pou yo son pakèt son pakèt bagay paske nan peyi pa yo petèt Yo pa menm kwè ke yo pre pou sa. Ou wè? Donk nan sans sa. Yo te gen yon kandidati tou a la vis prezidans. Yo te gen yon kandidati men yo poko gen, yo poko, sa pako parèt nan istwa yo ke yo gen yon fanm ki prezidan. E gen moun ke m rankontre, m pa di ke ide yo a jis non, men m di w gen yon pakèt ki di, a! Yo pa menm kwè ke nan peyi yo, yo tap aksepte sa pou koulye. Ou wè? Bon, se pou di ke, e, m kwè ke evènman an, ke ke li enpòtan, e lè sa a, sa, lè l ap montre l klè kankou tout, kankou tout, m pa konnen, tou, ke fanm nan kapab, li kapab tou. Bon, m pa konn si se paske m fanm, m twouve plizyè moun ke m tande ki di, a, bon, mesye yo te eseye, sa pa mache, m dakò. Epi fò se fi yo menm koulye a bay yo pral mache paske fi ladan. Bon, petèt yo voye, yo di sa pou voye flè bon mwen oubyen pou voye flè ba fi yo. E, bon, m pa kwè ke bagay yo ap chanje totalman non plis tou, senpleman paske gen yonn ou de fi ki o pouvwa. Fòk, fòk nou pa ba tèt nou. Manti sou kesyon an. Kote tou ale ou menm, lide pouvwa se pa premye fwa l pase bò kote w paske lè mouvman rache manyòk an 1987 ou te fè pati de youn nan altènativ ke yo te pwopoze pou te ranplase KNGP a kidonk se yon ide ke w fin aprivwaze. O!
A! Antouka Liliane la a enben ou fè fo wout wout la non non non non bon se vre ke yo te voye nonm nan al altènativ la. E se vre ke petèt kèlke jou avan, bon, m te konn sa, sètadi ke sitiyasyon, m te tande nan reyinyon, gen pwopozisyon ki fèt, e mwen menm, m pa t dakò pou lide a, m pa t, m pa t dakò pou lide a, dayè m pa t menm panse ke l t ap rive a, a nivo sa. Ou pa t pran pozisyon piblik kont li? E, non, m pa t pran, m pa t pran pozisyon piblik kont li, se vre, ou wè. E, bon, pou yon sèten nonm de rezon, paske efektivman lè sa a, e, gen yon pakèt gwoup, Donk nan sektè demokratik la ki t ap chèche wout yo, k ap chèche freye yon chemen, se menm jan jounen jodi a ke m aksepte nan pozisyon ke m ye a, se pa paske m renmen sa oubyen paske lide pouvwa a te deja vini epi ke m te deja aprivwaze l, m te deja abitye avèk li. Sa vle di ke nan moman n ap viv nan peyi a, li klè pou mwen ke s on wout nou t ap chèche, yon wout kote m ta ka di fòs yo ap mete tèt yo ansanm, donk sa vle di te gen konsètasyon yon. Dezyèmman, kote m te gen enpresyon tout fòs oubyen pi fò nan fòs k ap travay pou chanjman oubyen tou pou demokrasi tabli nan peyi a, t ap chèche yon wout. Donk nan sans sa m pote patisipasyon oubyen kotizasyon pa m tou. Men, m pa pèsonèlman, si w vle m pale tout bon vre, m pa konnen, se pa se la, se pa la m santi tèt mwen, se pa la m wè tèt mwen, epi m pa konnen, Pito tout bon vre pou pale w tout bon vre, travay ke m fè, m ta ka di w avèk peyizan, nan gwoupman fanm, bagay konsa, travay edikasyon, fòmasyon, echanj la, m pi renmen l. M pi, m santi m pi alèz, sa fi m pi pito travay sa pase tèt chaje ke m gen koulye a. Ou konprann? Donk, antouka, vrèman pouvwa a nivo sa a, Si gen pou fè l, bon m panse fòk gen moun ki fè l e nan sans sa m aksepte, men se vrèman pa nan sans m ta ka di w ke gen yon seri de moun ki toujou ap pouswiv but sa a, sa vle di se la yo ta renmen rive. Irène, Èske ou o pouvwa? Wi, si se pou pouvwa m santi ke m o pouvwa e m gen anpil pouvwa tou, m santi sa. E kòm w ap pale ou di ke se pa lontan ou wè fanm yo genlè ap entegre yo nan e. nan bagay yo. Donk, m kwè ke se paske se sèlman kounye a tou yo kòmanse konnen valè fanm nan. Paske fanm nan te toujou genyen osi de valè. Men se kounye a sèlman, chak jou, m kwè ke chak moun ap pran konsyans ke genyen de fanm ki genyen anpil valè. Donk, valè a m pa kwè ke li vin, li chita sou sèks. ke l te fanm ke l te gason, gen otan de valè nan sans sa a. Ou di ke ou gen pouvwa, ou santi w opouvwa. Eske se atravè desizyon w ap pran yo ki fè ke w santi w gen pouvwa, oubyen ou panse vrèman la fam opouvwa nan moman sa n ap pale a? Wi, dabò la fam opouvwa, e dezyèman nan lòt sans ke w te di a, sou tout desizyon ke map pran e des décisions fermes. Donk ou santi ou gen pouvwa? Wi, e paske mwen pa pè pran yo, mwen renmen lite e kòm mwen te diw dènyèman ke yon batay tank li difisil se tank mwen renmenl. Paske mpa aksepte pou moun di wap batay epi son ti batay. Paske lè w genyen wap mennen yon gwo batay ou konnen w genyen yon bèl batay. Mwen renmen batay ki difisil. Donk ou son fanm de lutte et de pouvoir? Wi se sa e depim piti.
Donk ou son chèf? Ou renmen sa? Non, se pa ke mwen renmen chèf, men lè ou nan yon pozisyon pou pran dè desizyon, fò w pa kite pesonn kaponnen w. Donk depi m piti m pa konn pran nan kaponnay, paske kote m chita la a nan meri an, fò m di w ke se tout jounen m ap resevwa de gwo kaponnay, m pa janm pran ladan yo. Konprann? Donk mwen di w ke m son fanm ki pa pè. Lè pou m pran desizyon m, depi m gen pouvwa pou m pran desizyon an, m pa pè vanse sou li, m ap pran desizyon an kanmenm. Men èske sa vle di ke anvan ke w pran desizyon yo, ou reflechi sou enpak yo, kisa yo kapab fè, èske sa vle di ke w prale jiska fè abi de pouvwa? Bon, fò w ka tande depi sou premye diskou ke m te bay, nou pa vin pou n fè enjistis, men nou pa nan tolerans non plis. Paske si ke nou nan tolerans, nou pa kapab di ke, bon, lè nap bay fè tolerans lan tou m panse la son abi l ye tou. Ou fè peyi a abi. Pa egzanp, lè m rive nan meri Pòtoprens, lè m gade m wè yon pakèt moun kap touche san travay, si ke mwen retire chèk yo, gen yon kote moun ap di m fè abi. Men l pa posib. M pa kwè ke yon administrasyon kankou meri Pòtoprens, li kapab la sèlman pou l bay moun djòb. Wi, ou bay djòb men fòk moun nan jwenn yon travay pou l fè. Paske lè m gade nan meri Pòtoprens se sa k ap pase. Se yon e li gen bidjè sèlman pou peye moun, pou fè yon pewòl. E yon administrasyon pa ta kapab mache nan sans sa a. Donk se sa e youn nan rezon ki fè mwen pran desizyon pou mwen koupe tout chèk zonbi. ki nan meri a. Se pa enjistis ke m vle fè, men se paske mwen vle administre bagay la yon jan nan la droiture. Se pa enjistis. Bon, Irène, pou mwen menm ka rete sou tèm ke n ap debat la, mwen mwen byen kontan ke w reponn m a tout franchiz sa a, ou opouvwa e w santi w gen pouvwa. Se pa le ka de yon seri de lòt medam ke m pale avèk yo deja ki nan menm sphère a ou menm, yo menm yo plis yon ti jan, Modere sou kesyon kote ke yo kwè fanm nan li menm li pa opouvwa. Men eksperyans sa ke wap fè a, kisa ou kwè ou pote de nouvo nan peyizaj politik ayisyen an? Bon, kòm ou di ke ou lè w pale avèk lòt fanm yo, yo di ke yo pa santi yo opouvwa. Men non, si ke mwen aksepte plas sa, mwen gen pouvoir de décision kanmenm. Donk pouki pou m pa pran l? Si ke mwen pa aksepte ke m gen pouvwa, mwen pa dwe la. Paske gen anpil bagay pou l mache kanmenm. Se desizyon yo se a mwen menm ke yo vini. Donk sa vle di mwen gen pouvwa de deside. Se sa le pouvwa. Wi, eskize m ki kesyon poze m ankò. Wi, men sa m te di ou, eske w santi w pote yon bagay nouvo nan peyizaj politik ayisyen an? Bon, kesyon sa Liliane, kòm ou vle poze m ou poze m ni. Men ou kapab voye je ou Fè w santi kanmenm gen yon bagay nouvo. Menm e lè w gade nan tout katye nan Pòtoprens, ou santi ke avèk prezans mwen nan tèt meri an, gen yon sektè ki santi ke se prezans li ki la. Yo santi ke yo, yo, yo gen yon moun ki reprezante yo. Yo idantifye a ou menm.
Egzakteman. Yo idantifye yo a mwen menm. E se sa k fè w kapab santi ke yo gen yon volonte, malgre yo pa genyen mwayen, E malgre ke mwen menm, anndan meri a, m pa gen, m pa gen fason pou m ta ba yo mwayen pou yo ta netwaye, men w santi yon volonte, se paske yo wè, yo santi prezans yo tou anndan meri a. Men finalman, si m byen konprann la, pouvwa jan ke w pale l la, èske pou moun ka santi w opouvwa, pou egzèse pouvwa, fòk ou genyen bagay dèyè w, fòk ou gen yon baz? Pou santi ke lè w ap fè yon bagay, ou ap aplike de mezi ke baz lan li menm l ap reponn ou. Eske se sa k fè yon moun santi yo pouvwa? Bon, mwen menm, nan sans ke m ta vle di w mwen wè mo pouvwa w la, se pouvwa w de deside. Se sa ke mwen menm mwen di w. Kote m ye a, mwen gen pouvwa de deside. Wi men lè w deside a, eske yo toujou aplike? Bon kanmenm depi li juste, depi desizyon sa li juste e mwen pa m pap pran ankenn desizyon ki pa juste. Depi li juste mwen tyen aske li aplike. Sa mwen trè fèm ladsu. Depi se yon desizyon ki juste. Pa egzanp kote mwen ye nan tèt meri a. Tout moun ki pa kapab, ki m wè ki pa deside sèvi peyi an tout bon vre. Tout moun ki pa kapab fè travay yo nan ladwati yo, si mwen deside ke yo pa kapab, mwen ap retire yo e sesi mwen fèm ladsu. Pa genyen presyon kap anpeche m pran yon desizyon ki jist. Men kounye a kijan rega pa w sou ou menm epi avèk lòt medam yo o pouvwa kijan w wè bagay sa le fèt ke gen yon fanm ki ap dirije genyen yon fanm nan konsèy dè minis lan gen yon fanm nan konsèy deta gen yon fanm nan konsèy elektoral la eske pou ou menm se yon bagay pirman senbolik oubyen se yon volonte reyèl pou entegre fanm yo nan zafè politik peyi a. Bon mwen menm m pa vle pran bagay la nan kòd kap tire de fanm gason m kwè ke son kesyon de pèsonalite chak moun gen pèsonalite pa yo menm jan lakay gason wap jwenn dè gason ki flègèdèk se menm jan tou lakay fanm ou jwenn dè fanm ki flègèdèk gen gason ki trè fò gen fanm ki trè fò m pa wè li nan e yon sans de fanm de gason mwen menm. Wi men kanmenm e sa pa retire ke lè yap pale yo di la femme e se la femme ki ap dirije an Ayiti kounye la a, son fanm ki o pouvwa e gon pwoblèm de sèks ki poze kèlke pa kanmenm. E men menm sa ke m benyen konprann e ki yon sitio pa rapò a lòt medam yo. Bon, m kwè ke m se yon moun ki egal a mwen menm. Men pa rapò a lòt medam ki o pouvwa, eske w estime ke yo menm yo egzèse pouvwa yo a tou? Tankou Ertha. Bon, mwen pa, kesyon sa m pap reponn li. Kesyon sa m pap reponn li.
Ah w diplomat! M pap reponn kesyon sa a.
Men lè w se fanm, ou soti nan sektè demokratik, ou rive o pouvwa, èske bagay la pi difisil ke si se te yon gason ke w te ye? Kesyon sa yo n te abòde l avèk medam yo tou, toulede pral reponn yo chak. Bò kote pa yo, kote ke pou Claudette Werlé li kwè sa vin pi difisil gen afè fanm nan paske fanm nan gen yon imaj depi se fanm ou ye sa vle di fòk gen bon kè men tou gen kesyon avèk sektè politik ou te lye a oubyen yo estime ke w lye avèk li an ki fè ke nan sikonstans lan yo kwè ke w gen de redevans. Ann koute Claudette Werlé li menm ki ap ban nou plis detay sou eksperyans l ap viv la ansanm avèk kijan moun k ap travay avèk li yo wè l, rapò l avèk mesye yo nan gouvènman.
Bon, se domaj m pa konnen sa, petèt anplwaye yo kapab di w sa plis pase m. M pa konn si lòt minis yo, antouka sitou minis gason yo te konsa. Gen anpil fanm de tout fason. Pa gen anpil fanm.
Gen ke.
Stilè ki te avan w. Se sa, ki te pase avan m, ou wè. Bon, m panse ke tou de mache, ou wè. E m kwè ke sa ki pi fò nan balans la, se afè, se premyèman Le fè ke moun nan gen de bezwen imedya ke l bezwen rezoud kèlkeswa kote a, paske m twouve m wè yon pakèt moun nan devan finans la pa egzanp oubyen nan tout ministè yo, m tande lòt minis yo plenyen tou, moun nan gen de pwoblèm konkrè l ap chache rezoud pwoblèm yo. Men limaj mère de famille nou. E m ap tounen sou sa Liliane, m pa bliye l, men m kwè ke dezyèm fak. Tè, pou mwen menm, ki pi fò nan balans la, s on seri de moun ke yo konnen ki soti nan sektè demokratik la. E, premye jou a, yo di m sa klèman. Nou pa t konn resevwa sèvis, men koulye a, se nou menm ki mete w la, se pou nou w la, fò bagay la rezoud. Donk, pou mwen menm, sa deja pi enpòtan ankò ke kesyon fanm nan paske la yap tann e se pou sa m kwè ke piblik la e pèp la ap tann de gouvèneman sa plis pase yon lòt gouvèneman ke l pat mete paske l konnen ke son nan yon chwa ke yo se sa ke l antre ki fè ke moun sa yo ki la kou lè opouvwa yo la jounen jodi a alò twazyèm faktè a pou mwen menm afè fanm nan la endividyèlman yo di w li Mwen se manman pitit, m gen 9 pitit, gen yon mesye yè ki vini, li vin avèk manman l, paske pou li se enpòtan, li vin ak manman l kòm mère de famille, fò m ka resevwa manman l, oubyen fò m ka konprann ke manman l vini pou mande yon bagay pou li menm, ou resevwa l, e m pran randevou pou jodi a, ou konprann, donk nan sans sa se vre sa w di ke, bon, m kwè sou pwen sa a, dayè se, e la, pant. Ko di a, bon byen ke m pa pou di w entelektyèlman fouye l anpil, men se klè ke l jwe paske depi nou timoun, depi nou leve, ti fi a yo aprann nou, m ta ka di w pou sansib, pou ti frè w pa ekzanp, ti frè w tonbe ebyen ou okipe l, ou lave l, ou benyen l, ou ede l, ou kajole l, yo aprann nou jwe avèk poupe, okipe timoun yo etsetera. Donk se klè sa fè kè sansib sa oubyen pou nou reyaji imedyatman a a bezwen, bezwen timoun, bezwen vye granmoun yo tou, atansyon, paske vye granmoun yo nan sosyete a se le pli souvan sou kont fanm, a moun ki malad, se klè ke se pa sèlman kiltirèlman, nan tout, m kwè ke sa son bagay ki enpregne tout sèvo nou e tout kè nou, sa vle di tout nou menm finalman, donk nou menm fi se klè ke nou. ke nou plis ouvri a sa. E sou. Nan rapò avèk anplwaye yo, èske ou kwè jan yo sèvi avè w sa pa gen anyen ki gen arevwa avèk sèks ou antanke fanm oubyen se yon bagay estanda ki genyen nan ministè a? Ah non, la m kwè ke se la pou mwen menm yonn nan kote m gen enpresyon ki gen plis prejije Donk, lè m pran pale de prejije a, sa vle di chema pre-etabli ki pou mwen menm parèt. Ou wè? Pa egzanp, depi nan anplwaye a ki kapab di w, bon, e, bon, kon si se fi w ye, li dwe w pwoteksyon, ou konprann? Donk, si se yon gason, oubyen y ap atann, pa egzanp, ke se, bon, se kon si se. Ke yo pwoteje w plis paske se fi ou ye donk yo pa gade ni. Kòman konkrètman?
E lè w ap monte machin ou pa egzanp? Bon lè w monte machin, lè w ap monte eskalye, lè w ap ouvri pòt, bon yo fè l pwobableman pou tout minis men paske w fi ou wè se kankou si gon seri de bagay si w di w bon. Ou gen enpresyon se yon poupe pòslèn ou ye? E non, m kwè ke sou pwen sa yo dwe wè trè klèman m pa m pa poupe pòslèn. Wi men èske yo vle yo vle fè sa?
Nan lide sa, mwen m panse ke se sitou onivo de desizyon se konsi e. ou pap pran desizyon oubyen ou paka pran yon seri de desizyon oubyen donk m gen enpresyon se anpe gen yon tès k ap fèt la tou sa vle di ke la se la m di w m gen enpresyon ke gen yon pakèt chema ki pre-etabli pa egzanp m tande de moun ki di konsa ke bon ou parèt bon yo konnen minis ou fèk vini donk yon seri de bagay ke m kapab diskite y ap konprann kòmsi se direktè jeneral la ki fè m fè tèl bagay oubyen men la Se vre se paske moun nan rezone ke m nouvèl donk gon seri de bagay si m konnen se kapab direktè jeneral la, se petèt paske yo wè ke m rankontre l plizyè fwa, men m kwè ke gon lide seksis ki la tou. Se kankou si ou menm fi, a la limit se konsi ou pa ka pran desizyon ou byen ou pa ka pran desizyon sèl. E se pa premye fwa. Ke gen desizyon ke m pran e yo chache bay yon lòt mesye, yon lòt moun pote chay la. Se kankou si nou menm nou pa ta kapab pran, pran desizyon e nou menm sèl. E sou pwen sa a, ou wè tout afè pa ekzanp ki te pale de afè Panpra a pa ekzanp. Moun yo konnen pafètman ke m pa nan Panpra. Men, La ankò, e se pa premye fwa, menm nan legliz m te resevwa, m te m te tande menm bagay la lè m te nan Karitas la. Sa vle di ke yo mande w èske w nan pati politik oubyen yo di bon yo krenn etsetera ke w nan pati politik. Bon, ou esplike trè klèman ke w pa nan pati politik, e se vre m pa nan pati politik. E se se yon chwa m fè, m pa di ke se yon chwa ki definitif men m pa nan pati politik. Men, Lè moun nan di w ou konnen li pa nan pati politik, tout swit aprè li di w wi, ou pa nan pati politik, men mari w nan pati politik. Donk, otreman di, paske mari w nan pati a, sa vle di ke chwa mari w la fòseman se chwa pa w. E la, m pwoteste kont sa e m pwoteste kont kòm fi paske pou mwen menm se yon trètman trè trè trè seksis de kesyon an paske ki fèm di w sa m pa janm tande yo di envès la m poko janm tande yon minis gason ke yo di l a madanm ou nan tèl lide nan tèl branch oubyen madanm ou se yon moun legliz trè trè fò donk Oubyen ou menm ou menm ou moun legliz. Oubyen ke madanm ou, e m ta ka di w, lejyon mari etc. Donk, m poko janm tande bagay la di, madanm ou tèl jan, donk ou tèl bagay. Ò pou mwen menm fi, y ap di mwen. Donk, pou mwen sa se yonn nan kote ki pi klè kote yo nan sosyete a. Sa vle di nan lide moun yo se kankou si nou menm fanm, nou pa ka panse pa nou menm, oubyen nou pa ka pran yon chwa pa nou menm, sa vle di se gason an ki pou fè chwa pou nou, oubyen chwa gason an fòseman jwe sou nou. Dayè nou t ap pale de pouvwa e m te kontan anpil jan ke w te reponn mwen kare sou kesyon sa a. Men ou konnen jeneralman lè yon fanm nan yon pouvwa oubyen nan yon kote pou l pran yon desizyon kèlkelanswa pa l ye a, yo toujou gen tandans wè dèyè l yon mari ki ap ba l konsèy e ki ap dirije l oubyen yon lòt l antoure de yon seri de nèg ki dan lonb se yo menm k ap fè l pran pouvwa. kap fè li deside nan pouvwa a. Eske ou menm nan ka pa w ou tande de refleksyon konsa, eske ou kwè tou gen moun ki panse ke se pa ou menm finalman kap pran desizyon se ta Konpè Plim ki ta kache dèyè w? Bon, m kwè ke ou te tande te gen yon tip ki te fè yon deklarasyon nan radyo nan sans sa a, ki te di ke se Konpè Plim k ap pran desizyon yo. Men si yon moun panse konsa, se sèlman si l mechan. Paske mwen konsidere m, ant mwen menm ak Konpè Plim, Konpè Plim se dlo, mwen se mwen se ee dife. Konpè Plim se e li ki toujou ap tiye dife. Se youn nan moun ki pli kalm, ki toujou lè m ap pran desizyon yo, k ap wè si l a kalme m. Paske mwen lè m pran yon desizyon, m pa renmen tounen sou li. E se youn nan pwoblèm ke m toujou gen a misye. Si m fin pran yon desizyon, li vle omwen Pou m l wè si m al akalme mwen, ki jan n a e bese bagay yo. Men si gen yon moun k ap pran desizyon tout bon se mwen. Kòm msye antan ke konseye m, mwen genyen pou m pran konsèy nan men l dèfwa, men piga pesonn konprann ke se msye k ap mennen m. Pwen Misye se konseye w antan ke mari oubyen yon konseye atitre l ye pou ou nan meri a? Bon, se yon konseye atitre. Li gen lètre de nominasyon l kòrèkteman. Kòm mwen di w lè m parèt nan meri a, pou eta mwen wè bidjè meri a, Pa gen posibilite kòm anvan pou n ap peye yon pakèt konseye mil dola, mil senk san dola. E kòm msye se youn nan moun mwen kwè anpil nan li, li gen de trè saj konsèy, se sa k fè mwen te jije nesesè, si gen yon konseye mwen dwe nome pou ede m fè travay la se li menm, et ceci a yon salè senbolik de yn gourde par mois. Paske meri a pa kapab peye yon pakèt konseye, se yon pyas. Mwen bay misye par mwa pou l chita kote m kòm konseye m. Eske se sèl konseye ke w gen oubyen ou gen lòt? Non, jiskaprezan se sèl konseye ke m gen paske ou konnen nou pa kapab peye vrèman. Meri a sou dèyè li, li pa kapab vrèman peye de konseye. Donk misye la pou l pwodigue w de konsèy anvan ke w pran desizyon yo, ou konsilte misye? Bon, kèlkanswa desizyon ke m ap pran, mwen konn kons, m toujou konsilte l, paske se konseye m ke l ye. Wi. Men, misye, li oblije soumèt li a otorite w tou lè w ap pran yon desizyon. Men se sa, Liliane, se sa. Mwen ka pran konsèy nan li, men li pa kapab dikte m. M pa pran dikte nan men l. Donk se pa Kobè Plim ki majistra a, e Rido. Non, sa, sa si yon moun di li, sa se mechanste. Se Irèn ki majistra a, tout bon. Sa se mechanste si yon moun ta di l. Se Irèn ki ap dirije. Irèn ki majistra. Ki ap dirije meri a.
Egzakteman, egzakteman. Lòt bagay m ta renmen konnen, èske lefèt ke ou se yon fanm, E jan ke w parèt lan bon fanm popilè, e jan e jan ke w pwojte w nan sosyete a la a travè meri an, e sa vin fè ke tach ou vin pi fasil oubyen vin pi difisil o nivo de solisitasyon moun ki ap vin mande w bagay. Eske yo jwe anpil sou kòd sansib afè fanm nan? Bon, m kwè ke lè yon moun parèt devan m Liliane, m pa kwè ke li mete m nan ran ni fanm ni gason. Se sèlman yon moun ke l wè. Paske yon desizyon osi fèm ke yon gason ka prann, mwen m ka prann bokou pli fèm ke gason. Wi men kòm nou konnen peyi a chaje ak pwoblèm, gen moun kap vin mande, tanpri fon bagay, eske lè yo vini yo jwe sou kòd manman pitit ou ye, fanm ou ye, e oubyen se sou kòd politik lan, paske yo konn nan ki sektè w soti, e sou kisa yo jwe egzatteman? Ebyen yo jwe sou tou lè 2 sektè sa yo, sou tou lè 2. Men se yon bagay ki trè difisil lè yon moun nan plas sa a, paske wi ou konnen peyi a gen pwoblèm, men chak jou ou pa konn ap pede tande l nan zòrèy ou, Pakèt moun ap vin plenyen, tout moun panse ke w ka fè yon bagay pou yo. Menm lakay mwen, tout jounen, tout nwit moun ap parèt, yo di w si, bon, yo menm rive di m si m pa fè pou yo se mechanste, paske mwen genyen, mwen se majistra. E jiskaprezan, antan ke majistra, m poko janm wè ki koulè kòb meri a ye. Men moun, tout moun panse ke ou kapab fè yon bagay pou yo. Men gen de ka yon moun ap prezante devan w, lè w wè w pa kapab ede l, Sa vreman li dur ou konprann. Eske sa konn rive ke ou boulvèse pwotokòl ou e akoz kè w ki fè w mal ou e panche w sou yon ka patikilye yon moun ki vin kote w? Bon ou konnen ke peyi a se de sa sèlman l fèt Liliane. Se de sa sèlman l fèt. On sèl bagay kòm mwen di w mwen te konnen egzistans pwoblèm sa yo men ou pa konn ap pede tande yo tout jounen nan zòrèy ou. M te konnen egzistans yo. Men kisa sa fè pou ou e nan eksperyans pa w eske sa fè ou vin pi louvri Ou prèt pou resevwa tout moun pandan tout lajounen, oubyen sa fè ke ou vle pran rekil pa rapò a moun yo, kòmanse mete de baliz pou di pou yo tann ou e ou pa vle ou anvayi? Bon, Liliane, si ke mwen ta di ou m'ap, m aksepte m ouvè pou m resevwa tout moun tout jounen, sè ke se pa administre m'ap administre. Yon administrasyon li pa fèt sèlman nan chita pale avèk moun. Ou konprann? Donk, gen de lè m kapab resevwa yon moun, men moman pou m pa resevwa mwen trè fèm. Mwen p'ap resevwa. E kote m ye la a nan meri an, Se pa sèlman tout moun ke m pa. Menm fanmi m mwen pa resevwa sa. Frè m, sè m parèt kote m. Lè sekretè mwen parèt li vin di m sa, mwen di l non. Di frè ak sè a ke li konn kay mwen. Donk, gen de moun ki vini k ap plenye, ounp tout moun panse ke m kapab ba yo djòb. Sa se youn nan bagay ki fè m mal ankò. Moun yo konprann depi yo parèt sou mwen, m kapab ba yo djòb. Ki pa posib. Paske kòm mwen te di, meri a genyen twa fwa plis. anplwaye ke l ta dwe genyen. Menm si mwen dwe revoke sa k pap travay yo, mwen dwe revoke tout surplus yo, m pa gen mwayen pou m pede pran moun ankò. Men tout moun panse ke tout jounen m kapab ba yo travay. Men ki rapò w genyen avèk moun k ap travay nan meri a? Mesye yo, ki konpòtman yo gen fas a ou menm? Èske yo koute sa w di yo, yo obeyi e tout sa w di, tout desizyon ke w pran? Oubyen ke w santi paske se fanm ou ye, yo yon ti jan pa kwè ke w kapab pran desizyon? Bon Liliane kòm mwen diw mwen refize chak fwa ou dim pawòl fanm nan li nwim se yon moun kem ye kel te fanm kel te gason donk son moun ki gen pèsonalitel ou konprann donk m kwè ke kel te gason kel te fanm yon desizyon depi li jis kòm mwen diw m pap pran de desizyon konsa konsa poum di mwen se chèf mwen tiyen aske tèl bagay fèt tout desizyon mwen pran yo jis E piske yo jist, mwen tiyen aske yo egzekite. Non vle di tout moun aksepte, yo pa yo pa fè ankenn bagay ki ale kòmsi distenksyon ant sèks, si se te yon gason ou te ye, sa t ap pi fasil byen pi difisil, paske ou se yon fi, yo fè w, yo gen tèl konpòteman anvè w, yo vle pwoteje w, pa gen bagay konsa nan Merian. Non m pa konn si sa egziste lòt kote, men ou pa jwenn sa nan Merian. Non, non, mwen pa genyen l. Mèsi dèske w te pran tan gade videyo jodi a, n ap envite w like, kòmante epi pataje. Emisyon sa ak lòt moun pou yo kapab konnen travay n ap fè pou gade memwa nou vivan kòm pèp. Lè w fè sa, sa vle di lè w pataje, layke epi kòmante videyo a, se pi bèl fason ou ka ede nou kontinye pwodui lòt kalite videyo pou kenbe memwa sa vivan. Jan nou toujou di li a, yon pèp san memwa p ap ka konprann evènman ki rive li nan prezan li e li p ap ka pran mezi pou li avanse vers le futur. Ankò yon fwa, mèsi paske w te pran tan gade videyo a. A la pwochèn pou dezyèm seri nan emisyon omaj sa ke platfòm